Hola Bonswa kòman nou ye Se mwen menm Janick ki retounen ankò avèk yon nouvo video pou nou Video jodi a son ti temwanyaj li ye Mwen pral rakonte nou yon temwanyaj Se pa yon ti temwanyaj non Oh Yon gwo temwanyaj Pase m te malad anpil Mezanmi moun mwen yo m pa wè sak rete pou m te mouri se Bondye ki banm lavi m pa ka rete pou m pa temwanye m pa renmen fè sa non m pa renmen temwanye men pou gwo mirak sa Bondye fè nan lavi m Bondye kraze sèkèy mwen m pa ka rete pou m pa rakonte pou m pa eksplike non sa. Pasem konnen gen anpil nan nou ki konn malad souvan nou konn pèdi espwa men sonje gen yon Bondye vivan ki la kap siveye nou chak jou mwen te malad nan yon pye mwen soufri anpil de 2000 14 a 2019 ou Mwen soufri anpil pandan dèzane avèk maladi sa. Mwen mache lopital, mwen fè anpil lopital. Mwen fè lopital Chili, mwen fè isi Brezil, mwen fè lopital Repiblik Dominikèn, mwen pase nan lopital sa yo. Mwen fè egzamen, ban m medikaman, anyen pa t mache. Men m te toujou ap priye. Mwen te rive yon lè m santi m dekouraje. Se kòmsi m santi m pral, mwen pral andikape. Mwen prèske andikape paske m pa t ka sipòte bò goch la menm ditou. Menm gwo apui mwen pa t ka pran sou pye a. Men m te toujou ap priye, m te toujou ap di Bondye pou l fè yon mirak nan lavi m paske m pa ka sipòte ankò. Mwen te, o final, aprè m fin fè tout lopital sa yo, fè tout egzamen, mwen wè pye a toujou ap ban m pwoblèm. Gen anpil moun ki di m se kapab fredi, se pou m al fè remèd cho pou pye a. Mwen menm m te arive vwayaje, m ale Ayiti, m al fè remèd feyeyaj pou pye a, m al pran baay cho pou pye a. Men m te toujou ap priye, m te di Jezi, ban m lavi, mwen di Bondye, ban m lavi, pa kite m mouri. Mwen menm dòmi m wè yo mennen m nan simetyè, devan simetyè yo jije m. Epi m wè Bondye ban m lavi vrèman, m rele Bondye, èske w ap kite m mouri vre? Pandan m rive devan simetyè la, m ap rele, m ap lamante nan kè m, m ap priye, m wè gen yon gwo kout eklè loraj ki pase anlè a, epi m wè moun yo kite m, mwen menm sèlman ki rete. Apre sa, m retounen desann, mwen pran wout la, mwen retounen lakay mwen. Ou menm kap soufri jodia map diw kwè nan Bondye fèl konfyans priye kèlkeswa maladi ou ta genyen fè Bondye konfyans lage kòw nan lapriyè sil fèl pou mwen li ka fèl pou ou tou lè mwen rive ayiti mwen fè yon nonb de tan ayiti map fè remèd feyaj pou pye a fè remèd menm te toujou rete nan lapriyè mwen gen anpil moun ki te toujou ap priye pou mwen epi gen yon bon jou mwen dòmi. Mwen, pandan m ap dòmi, dan la sware, epi m wè se yon moun tou, tou, ki abiye tou de blan ki antre andedan, men m pa ka, m ap gade moun nan, limyè a tèlman briye, mwen pa ka wè l, limyè a briye, li briye, men m wè moun nan tou de blan, men m pa ka vrèman wè fas moun nan. Epi pandan m te fin priye m kouche sou do m, mwen nan dòmi wi, m ap dòmi, nan yon rèv. Yon revelasyon epi m wè moun nan kanpe devan kabann nan epi l di m kote pye w gen ki malad la epi m di l mele mwen lonje pye a mwen montre l epi m wè li leve po pye a epi l retire yon pakèt bagay grès swife grès grès nan kou bagay swife bèf grès tou blanch li retire nan pye a. Epi lè l fini l kole l. Ebyen depi lò lè m reveye mwen reveye m ap manyen pye a konsa m ap pase men m m ap manyen konsa m ap pase men m m ap gade m ap manyen pou m wè kote bagay la dekole a kote l retounen kole a m ap pase men m m ap manyen. Epi voup zye m kle nan domi an. Lè m reveye nan maten apre nou fin priye epi m ap esplike m ap rakonte moun yo rèv la. Depi lò m santi m geri. Moun yo te toujou kontinye fè remèd feyaj pou mwen chofe pye a paske w konnen lè w viv nan peyi deyò gen anpil frèt, yo te panse se fredi. Men se Letènèl ki geri m. Ou menm kap soufri jodia kwè nan Bondye, fèl konfyans pa dekouraje, priyel ak lafra epi gen yon lè wap wè pwoblèm yo rezoud, wap ou menm kap soufri avèk maladi sa priye Bondye ak lafra epi gen yon bon jou wap wè ou jwenn gerizon Pase Bondye se yon Bondye ki gran li ye se yon Bondye ki fidèl yon Dye de konpasyon li pa janm gade eta w li pa janm gade ki moun ou ye li pa janm gade de sa w fè li toujou prè pou l reponn a priyè w li toujou prè pou l padone peche w kèlkeswa moun ou ye a si mwen menm jounen jodi a m kab temwanye gen yon jou se temwanyaj pa w l ap ye. Gen yon jou se jou paw la lap ye. M pral montre nou m pat ka mete bagay talon menm konnya mwen danse mwen met talon m al legliz m pat ka mete bagay talon m te gen yon sèl bay pye m te konn mete banm gentan pran bay pye a m montre nou rapid. Ok eskize m te gon sèl bay pye m te konn mete nou wè ti bòt sa ti bòt sa m t achte l nan yon atizana chili ti bòt sa se sèl li menm mwen te ka mete nou wè li li pa di paske doktè te voye m pou m pa mete bagay pye ki gen kwi se bagay ki nou wè li fèt avèk koton. Anndan l byen byen mou. Nou wè? Sa vle di pye a pa t dwe kwense menm. M pa gen lòt bagay pye m te ka mete ke bagay pye sa. Mwen soufri, m pase anpil moman difisil, m pase anpil kalamite avèk pye sa. Mwen rive lè m jwenn travay, mwen kanpe nan travay m pa t al travay. Tèlman pye a ban m pwoblèm. Men Bondye geri m. Ou menm ki lakay ou k ap soufri, kwè nan Bondye. Lapriyè, lamante devan l. Lamante. Mande l fòs, mande l lafwa. M ka konprann dèfwa ou konn dekouraje. M konn ap priye, m ap kriye, m pa gen fòs pou m priye men m di Bondye ban m fòs. Mwen aji fwa m. Li geri m. Ou menm k ap soufri jodi a, l ap geri ou, l ap fè l pou ou. Fè l konfyans. Kwè nan li. Se ti videyo sa m te gen pou m Se tout sa m te gen pou m di nou jodi a Jodi a se yon temwanyaj li ye Mwen pa ka pa temwanye pou sa Bondye fè pou mwen Fò m pataje l ansanm avèk nou Nou menm k ap soufri jodi a pou nou pran kouraj Paske jou pa nou an gen pou l rive Mwen renmen nou anpil Like, abòne, pataje Kite yon ti kòmantè pou mwen N ap rankontre m nan yon lòt videyo Bizou